Bonjou tout moun oubyen bonswa depandaman de kote ou ye oubyen a ki lè nou ap gade kòm panse ke videyo sa yo nap toujou ka jwenn yo non pa mwen se Delson Michel mwen se orijinè de Fondènèg mwen se yon netwòkè mwen fè biznis sou entènèt epi mwen gen lòt aktivite m an patikilye eee mwen sòti Fondènèg Miragwàn Fondènèg Vye Boudaken se nan zòn sa yo mwen sòti. Aktyèlman la, mwen afilye ansanm avèk yon konpayi ki rele Quad One, Crowd One, mwen ap prezante nou l. Quad One, li egziste depi 2007, an edikasyon an liy, edikasyon an liy, fòmasyon pèsonèl, imobilye, antreprenarya, se nan sa yo li te espesyalize l depi 2007. Mèt konpayi sa a, li rele, li se yon Swedwa, Li rele Jonas Eric Werner. Jonas Eric Werner. Se li menm ki pdg a. Nou genyen CEO a, ki ap administre tout bagay, tout pwomosyon, tout sa ki genyen, se li menm ki ap fè yo. Li rele Johan Staël Von Holstein. Se 2 mesye sa yo ki alatèt konpayi sa a. Konpayi sa a, depi 2007, li egziste ann edikasyon finansyè, ann edikasyon finansyèl, imobilye e otre. Epi, nan pakou li pran depi 2007 pou rive depi pou rive 2018, yo yo jwenn, yo fè zanmitay ansanm avèk 2 lòt konpayi, 2 lòt gran konpayi ki se Mixtè avèk Afilgo. 2 konpayi sa yo, yo menm yo espesyalize yo ann an je an liy, je danfan e je adil. Tout bèl ti jwèt nou konn wè nou konn ap jwe yo, jwèt adil yo, oubyen jwèt moun konn jwe pou lajan sou entènèt la, se yo menm ki. priyorize yo, oubyen se yo menm ki envante yo, se sou platfòm yo li ye. Yo menm nan, yo vin siyen patnèchip ansanm avèk konpayi sa a ki se Crowd One ki pran nesans li la Swèd, an Ewòp. Epi, yo di yo nan distribisyon kò oubyen pataje nan travay ansanm, yo di Crowd One konsa ke lè Humm nou chak mwa nan revni nou genyen an nan kòb nou fè ansanm pou nou tou lè 2 nou ap vin pataje yo si nou fè 10 milyon ewo nou ap ba ou 5 milyon ou menm nou menm nou ap pran 100 milyon Quadwan di dakò bon afè pa gen pwoblèm aprè sa lè Quadwan kòmanse fè kòb li pou kont li konsa rive depi 2019 li wè bagay la bon pou li konnya nan kè touchan yo yo di konsa ke yo pral elaji platfòm nan yo pral fè lòt moun vin envesti vin envesti konesans yo, kòb yo vin aprann plis, ke konsa tou yo ap kapab fè gran kòb, anpil kòb. Ki jan de envestisman? Envestisman se pa yon kòb ou ap mete kouche ni yon kòb ou ap bay travay. Tou senpleman, ou vini ou pran yon package. Ou pran yon package, menm package sa yo ki te genyen an, se menm yo menm nan ki egziste. A sa se 2019 mwen ap pale ou. Genyen yon package ki se package white oubyen blan, ki vo 99 ewo. Gen yon package black ki se nwa ki vo 2299 ewo. Gen youn ki se gold oubyen lò ki vo 799 ewo. Lòt la li vo package titanium nan ki vo 2499 ewo. Se package de fòmasyon sa yo lè moun ou te. Kijan de fòma, kijan de package li ye? Package la m ta kapab di ou se yon. Ou sòt de bous detid, depi ou gen package la, afilye ansanm avèk MyGritube, konnya la se sou platfòm sa ou ale, ou kapab etidye fòmasyon pèsonèl, kijan pou fè biznis, kijan pou jere lajan, kijan pou fè tout bagay sa yo. Konnya la a pati de 2019, lè Quadrone wè l kòmanse ap fè bon kòb konsa, Quadrone di konsa ke ba li elaji kad ba li elaji platfòm ni an pou li rann plis moun, moun ki te vilnerab yo, moun ki te ap travay avèk moun toutan ki pat gen yon bon sous de revni, ba li ede yo nan yon fason ke yo menm yo ap kapab vin fè kòb. Kijan wap vin fè kòb? Li di ou konsa ke menm si ou pa egzanp ou vini ou kòmanse avèk pi piti package a ki vo 99 euro. Sa pa anyen. Yon ti kraze monnen 99 ewo, ou achte pakej de fòmasyon an, w ap gen aksè avèk tout sòt de edikasyon ki gen nan lis 99 ewo a. Ou konnen tank pake ou peye plis fòmasyon, fòmasyon an pi laj. Epi, ou kòmanse ansanm avèk pake 99 ewo a, li di ou konsa ke li tou ba ou dwa pwopriyete. Menm si Ke e pa etid ki nan tèt ou, ou pa bezwen al etidye, men ou konnen ke se kòb ou pral fè li ba w mwayen pou fè kòb osi sou platfòm nan. Kòman w ap fè kòb? Li di w konsa ke otomatikman w ap tou ap travay. Li, li, ou pran pake 99 ewo a, li tou ba ou 100 pwen. 100 pwen sa a, li di w konsa ke li ap, li ba w dwa daksyon, dwa daksyon 100 pwen sa a se 100 pwen li ba ou kòm yon aksyonè. nan konpayi a, otomatikman li ba ou l, li di w konsa ke li p ap ka ba ou l an ewo, li ap ba ou l an pwen, paske si li ba ou l an ewo, w ap tou retire l yon sèl kou. Li vle pou w kontinye travay. Li ba ou 100 pwen, 100 pwen sa a li di w konsa ke se chak 3 mwa li ap peye w 100 pwen sa a. Chak 3 mwa. Apre sa ankò, chak mèkredi, li ap kòmanse ba ou soti 2 ewo 50 pou w mete sou sa lè w pral touche chak 3 mwa a. Eske nou konprann? Lè lap baw 2 euro 50 lan, se lè ou lèske ou pa mete pyès moun ditou. Lèw pa mete pyès moun ditou, ou senpleman ou enskri nan konpayi a ou pran pakej de fòmasyon an, li ba ou chak mèkredi li ap ba ou 2 euro pou mete sou 100 euro sa ou te genyen an, lè li pral peye ou chak 3 mwa l di w lap peye ou. Aprè sa ankò, li di w si ou mete yon grenn moun, li ap ba ou 5 euro, ou mete 2 moun 7 euro 50, ou mete 3 moun, ou mete. Chak lap monte lap monte lap monte ou mete si ou mete 8 moun li ap ba ou 100 euro li ap ba ou 100 euro chak mèkredi pou mete sou 100 euro sa te deja ba ou a ou ap mete moun toujou tank ou mete moun sa se moun ou mete nan lyen pa ou la ou gen yon lyen dafilyasyon otomatikman ou enskri. Konpayi a li ap ba ou yon lyen dafilyasyon antanke yon afilye nan konpayi l la nan Kòd One. Se avèk lyen sa a w ap kapab voye ba yon lòt moun pou moun nan enskri. Yon moun pa gen aksè pou enskri pou kont ou nan konpayi a. Fòk ou gen yon lyen de parenaj. Kounye a la, 100 ewo sa a, 100 pwen sa a y ap ba ou l la chak mèkredi pou ou mete sou sa yo te deja ba w an fonksyon de lè ou pral touche chak 3 mwa. Apre sa ankò, li di w konsa ke li poko rete la ansanm avè w, si w vle kontinye travay ansanm avèk li, w ap ka, non sèlman w ap fè kòb chak 3 mwa, w ap ka fè kòb chak jou, w ap kapab fè kòb chak mwa osi. Mwen pral esplike nou kijan. Li di w konsa ke, otomatikman, sa se nan pati pi piti a m pran avè nou, 99 ewo a. Men si ou pran pake 299 ewa wap gen plis laj edikasyon, wap jwenn edikasyon an pi laj, plis bagay wap jwenn. Lè wap pran sa 799 ewa wap jwenn li pi laj, yo ap tou baw 1000 ewo an pwen, yo ap tou, la yo ap tou baw 300 ewo an pwen. La, kote m prale avè nou, pou mwen montre nou yon ti chema. Ok, men bonis ki genyen ladan, men ki avantaj ki genyen nan konpayi an. Konpayi an li di w konsa ke. Sa poko fini. Mwen di w konsa ke chak 3 mwa mwen ap peye w dwa pwopriyete. Ebyen ou gen dwa pwopriyete. Si ou menm ou vle travay kòm yon maketè, si ou vle travay kòm yon, m ta kapab di w menm kòm yon enfliyansè, mwen ap ba ou opòtinite, mwen ap ba w tit. Ki tit li ap ba ou? Li di w konsa ke otomatikman ou mete E moun nan konpayi a li ap peye w pi plis kòb toujou. Ann al wè nan maketing nan kijan maketing nan fonksyone. Depi la, li di w konsa ke gon bonis ki rele peur de la perte oubyen ann anglè nou rele sa fear of loss, moun ki pè pèdi yo, li di w si w pè pèdi, ou panse ke kòb ou a ka pèdi oubyen ou panse ou ka pa reyisi nan kòd ou an, li di w konsa l ap moutre w yon bagay. Depi ou mete 4 moun avan 14 jou, 4 moun sa yo, yo pran, yo pe, yo enskri nan lyen w lan, yo pran pa, yo pran w pake pou pi piti, pake 99 ewo a, konpayi sa ou menm, li ap ba ou yon benefis, oubyen l ap, pou li ankouraje w, li ap ba ou yon benefis 125 ewo.

Si w mete, si 4 moun sa yo ou mete a, se 799 ewo a yo pran, konpayi an li ap ba ou 1000 ewo avan 14 jou. Si moun sa yo se pake 2499 ewo a yo pran, konpayi an li ap ba ou 3000 ewo. Si yo antre yo pran pake avan 14 jou a, konpayi sa li peye yo pou piblisite ou fè avan 14 jou. Apre sa, sa pa fini. Menm 4 moun sa yo ou mete a, Konpayi a, li kòmanse kontwole pwen sa yo pou ou. Li di ou konsa, chak moun ou mete, pa egzanp la, men ki jan platfòm nan fèt, men ou menm, epi tou men ki jan pye ou ye. Chak moun yo ou mete a, ou mete yon moun la, li ba ou katrevendi pwen, ou mete lòt la la ankò, li ba ou katrevendi pwen. Dakò? Li ba ou katrevendi pwen. Kounye a, tout katrevendi pwen sa yo, konpayi a li kontwole yo. Li di ou konsa, ou pral ka fè kòb ankò. Men kijan, non sèlman kòb sa a li gentan ba ou l deja, depi w antre kat moun avan 14 jou, kòb sa a m sot di nou an, kounye a la, gon bagay ki rele siklaj ou pral fè l. Li di w konsa 90 bò isi, plis 90 bò laba. Li di w konsa ke dja, li di w 90 plis 90 yo ale, li retire yo, li di w konsa ke pou jounen an ou fè. 18 ewo. Eske nou konprann? Men kòm ou menm se 14, se 4 moun, si e 4 moun Bondye ta ede w gentan mete 4 moun avan 14, avan 14 jou a, li di w konsa se 90 plis 90 sa miltipliye pa 2, li di w konsa ou fè 36 ewo pou jou a. Ou fè 36 ewo plis kòb sa yo li ap ba ou a. Men tank moun nan pran plis kòb, plis pakèt la, sètadi ke si moun nan pran pakèt ki pi wo, nan yon sèl jou a ou ka fè ozanviwon ke nenpòt 900 ewo. non sèl jou nou tande sa depan de package moun an pran tank wan afè avèk moun ki konprann biznis ou menm tou li pi bon pou ou. Aprè sa ankò sa poko fini li di w konsa ke menm package sa yo moun an pran an menm 90 pwen sa moun an ba ou a li pral konte 90 pwen sa yo pou ou an fonksyon de ou pral rive nan yon lè ou pral kapab fè kòb nan konpayi a m pap kap chak mwa nan konpayi a m pap fè l twò long map koupe videyo sa pou l ka pi kout. pou m ka, m pral fè lòt ankò. Li di w konsa ke tout 90 pwen sa yo konte pou ou a, si pa egzanp la ou mete 4 moun nan konpayi a avan 14 jou, konnya la konpayi sa li gen tan kontwole ke ou gen tan genyen 360 pwen. Sètadi ke 90 plis 90 plis 90 plis 90 sa, 360. Li di w konsa otomatikman ou gen tan gen 360 pwen nan yon ti moman avan 14 jou. Li di w konsa ke si ou, lè ou rive nan 500 pwen, apati de 500 pwen, li ap gentan kalifye w antanke yon ajan afilye ki aktif. Li gentan ba ou yon boul etwal, li gentan mete yon etwal devan non ou. Li di w konsa ke ou se yon Team Leader, yon etwal. Ou se, pa bliye non, ou rive nan 500 pwen, plis 90, plis 90 pwen sa yo wi. Sa poko anyen, m pral esplike nou lòt bonis ki gen tou, lòt bagay ki ap fè kè w kontan toujou ou pral jwenn nan konpayi a. Kijan w ap rive fè gwo kòb, kijan w ap rive gwo bout gason, kijan kè w ap kontan. Li di w ke sou 4 moun ou gentan mete, ou gentan gen, ou gentan ou menm ki mete yo, e pa lòt moun ke w, lòt moun yo poko menm mete menm, ki fè w fè kòb toujou a la. Nou pral fè lòt kòb, chak moun ki vin mete moun, chak moun ki antre yo pral fè kòb toujou. M pral esplike w. Ou gentan mete 4 moun, ou fè 3, ou gentan tou gen 360 pwen, plis ou gentan fè 125 ewo, sa depan jiska 3000 ewo, anplis ou fè 36 ewo, Apre sa, ankò, li di ou konsa ke l ap konte pwen sa yo pou ou. Ou pral rive nan yon nivo ke li pral peye ou chak mwa. Pa egzanp, mwen, mwen t ap montre moun yo sa avan yè, kote ke yon moun ki ap fè 21 mil ewo chak mwa, se avè alèd de pwen sa yo, chak moun ki antre nan konpayi a, menm lè e pa ou ki mete l, menm lè nenpòt moun ki mete l, li ap ba ou pwen sa a. Imajine w, yon moun ki nan, ki nan anfas ou ap fè 16 mil ewo chak mwa, yon moun ki nan anfas k ap fè 21 mil 500 ewo chak mwa. Mbap gen bagay. Konnya la lè nou lè nou ap gade sa a la nou wè ke nou e 360 konnya la nou wè diferans lan ke 500 pwen ki valè pwen ou manke la pou ou gentan rive nan 500 pwen an m ta kapab di 100 140 pwen. Nenpòt moun sa yo ki vin mete yon lòt grenn moun nan kòd li a, ou gentan elijib, ou gentan gen etwal. Konpayi a gentan ba w etwal antanke yon ajan afilye ki aktif, ki ap travay, ki ap fè moun vin konnen konpayi a. E sa ki rele maketing de rezo a. M ap koupe videyo a la a, pou l pa twò long, mwen pral esplike nou lòt bagay toujou ki plis enpòtan. Dakò, mèsi.